Ok, euh, video a te kanpe. Eskize mwen. Si ke nou wè, nou mande yo chanje skedyo an, yo pa chanje skedyo an pou nou, sa nou dwe fè, chache yon lòt travay. Mwen konnen li pa fasil, mwen konnen trè byen. Paske mwen menm kap pale avèk nou an, se yon manman de esperyans, mwen fè esperyans deja. Mwen konnen tout sa. Mwen konn tout sa nap pran. Mwen konnen koman n pa fasil. M konnen. Mh. Se pa paske m pa konnen ki sa ki nap pran. Mwen konnen sa ki nap pran. Se pa yon bagay ki fasil ke l ye. Men w wè mwen menm? Se mwen k ta pou mete nou chita. M ta esplike nou. Si m ta pran pou m esplike nou, komanse pale nou sa m pran de pitit, Ki primat ke m pran? Ki imilyasyon ke m pran? De travay? Nou p ap kwè. E m mèt te pran ane a non. Ane a p ap sifi non. Paske m fè anpil esperyans. Pou pitit mwen. Mwen konn sa k rele pase nenpòt yon ane. M pa ka ale al nan stidyo 2, 3 fwa. M konn pase yon ane wi. Se yon sèl fwa m ale nan stidyo wi. M al fè zong mwen. M al fè cheve. Poutèt pitit mwen, ou konn sa k fè sa? Paske travay m ap fè a, awa ke m vin jwenn, awa ke m ap mete an li menm, li pa sifi pou m jwenn ase mwen menm pou m tekye tèt pa m. Paske m pa ka travay nenpòt lè. Ou konn sa k fè sa? Paske m renmen pitit mwen yo anpil. Si m gen tan gen de, twa, kat pitit, kounye a se pa lè pou m ap fè de djòb ankò. Menm si se te yon sèl pitit mwen gen, m pa ka fè de djòb. Ou konn sa k fè sa? Premyèman, moun, sa ki mete Souf de vi an nan mwen menm nan. Sa ki banm enèji an. Fòk mwen gen yon ti tan tou pou m mete apa pou m ba l glwa, pou m di l mèsi. E fò m gen tan tou pou m pase avèk fanmi anndan an. Se sa k fè m pa ka travay nenpòt jan, nenpòt lè. E timoun mwen yo tou. Yo lekòl, si yo lekòl, m pa kab travay 7 sou 7, m pa kab travay, m pa kab travay m ap fè 2 dyòb, li pa bon. Kòman m ap leve timoun sa? Kòman m ap fè edikasyon l la? Oubyen m ap kite l, m ap kite l lakay la pou kont li, pandan l pa ko menm gen laj pou l rete? Oubyen tou m pral lage l ka yon fanmi? Oubyen m pral lage l ka yon zanmi? Non! M pa ka fè sa. Se mwen menm Se papa l ki pou met ansanm pou nou tcheke de skedyo nou pou nou konn kòman nou bal jere timoun yo. On lòt bagay ankò ki pi fò, m wè gen anpil paran ayisyen neglije de sa. Reyinyon lekòl pitit nou. Mezanmi m priye nou an gras mesye dam ankò men sa map di an li pa pou nou tout nèt li kapab pou yon moun li kapab pou 2 moun silvouplè m priye nou an gras ankò li pa pou tout moun paske m konnen pifò nan nou menm fè travay la men m vin pale avèk moun swadizan ki neglije sa ki te fèl nan ane k pase a oubyen ki kontinye kap ki kontinye ap fèl se a moun sa yo m vin pale pa neglije le reyinyon lekòl pitit nou pa pa neglije sa ditou mezanmi si gen yon reyinyon lekòl pitit mwen kap fèt la. Yo voye papye a. Timoun yo pa gentan ban mwen l, oubyen tou mwen menm mwen ta bliye m pa tcheke valiz yo pou m pou m te gentan wè sa. Lekòl la ap rele m, y ap di m sa. Y ap rele m nan telefòn, y ap di m sa. Paske si yo wè m poko siyen papye a pou m voye l tounen bak, pou yo konnen èske m ap la nan lè a, yo rele m cheri. Yo rele m, pwofesè a rele m pou yo fè m konnen. Gon papye yo ta sipoze resevwa nan men m e fè konnen ke gen yon reyinyon k ap fèt pou pitit mwen pou m vini, pou m vin konn kòman pitit mwen ap travay lekòl la, pou m vin konnen sa k ap pase, e pou m konn anpe de pitit mwen pou yo pale m de li menm. Yo bezwen konnen paske yo toujou jwenn yo alè. So yo bezwen konnen Eske se jwenn m pa jwenn papye a. Lè konsa m di way! M pat, m pat, se pwoblèm pa mwen, se, m vrèman sorry m pat gentan jwenn papye a, swa yo pat ban mwen l oubyen m pat gentan al nan valiz yo. Pase yo konnen m kè pou sa anpil. Ou konn sa k fè yo rele m, yo pèdi tan yo rele m? Se paske yo konnen m bay afè pitit mwen valè. M bay pitit mwen valè, mwen renmen pitit mwen. Si yo konnen ou renmen pitit ou, ou kè pou pitit ou, se de menm jan an tou, pwofesè a mete ansanm avè w pou l fè edikasyon lekòl pitit ou. Men si l wè, ou pa kè, si l wè, ou pa bay pitit lan regle anyen pou li, se jis met inifòm nan, mete inifòm nan sou li, pran valiz lan, epi Pafwa menm yo antre nan douch an menm benyen yo pa benyen yo jis antre, gen ladan yo menm ki pa menm bwose. Gen ladan yo ki pa menm bwose epi nan ke mete inifòm nan sou yo, vag ke vag tou chifonnen epi yal lekòl la. Si depi lè yo wè timoun nan parèt lekòl la konsa yo gentan wèl pa gon siveyans. Wi li gon granmoun nan kay la avèk li men li pa gen zye paran an ki sou li kap gade, kap verifye, kap kontwole. Depi la Yo gentan pa bay pitit ou an valè. Yo gentan pa bay pitit ou an valè. Mwen menm sa m di a, m pa p antre nan, se pa se pa nan santiman moun m ap antre non, se pa bagay m ap di non, se pa de nou menm m ap pale non. Se pou se esperyans ke mwen menm mwen fè. M konn di pitit mwen antre al benyen la a. M di yo antre al benyen. Oh oh Ou di al benyen mezanmi timoun On lòt ti gadò tande yo soti M gen youn ladan yo la kounya l gen 10 ans Pou jous kounya l pa konn jan pou l bwose dan l byen non 10 ans m di w wi Li tèlman parese nan afè fè klin, klin kò l, Li pito mande m pou m achte bwòs ki gen pil yo ladan an, bwòs ou kenbe l konsa k ap fè k ap fè e e travay pou kont li an. M di non. Lè m achte bwòs lan pou li, mwen wè se konsa, yon ti moman zizzz epi l fini. M di nonnonnonnon. Li p ap konsa. Lòt bwòs yo m ap achte pou m achte bwòs yo pou li, pou l bwose dan l. Li p ap bwose dan l medam. Li jis pase bwòs la l fini. Mwen menm ou konn ki devwa m? Griyen dan nou tout ban mwen. Pou m gade. Lè m fin gade mwen wè m pa satisfè toujou non. Mwen lave men m epi m pran zong mwen. E sa fè m pa m pa ka mete fo zong. Pase lè m gen fo zong nan gen gen travay m pa ka fè. So m lave men m m pran zong mwen epi m grate l konsa. M grate l. Depi m wè kras la ladan pou m mete pat ladan pou m bwose dan w nòmal. Mete lang ou deyò pou m bwose l m di w se konsa pou bwose l. Se konsa dan bwose, pase lè w rive lekòl la, pwofesè yo pral pale avè w, ou pral pale nan figi moun, pou yo wè nan kay kote w soti a gen yon manman ki la pou ou k ap tekyè w, gen yon papa la. Se sak fèm di nou, se pa nèg ke kite timoun nan li menm pou l fè sa ke l vle a li menm. Se pa nèg ke kite timoun nan pou l fè sa l vle a ou konprann? Pase mwen menm mwen viv li deja. Plizyè fwa timoun yo fèm sa lè yo nan laj 7 an, 9 an, 10 an ou konnen timoun nan bwose l pa bwose vre. M tou gen youn ki gen 10 an pou jis kounya l pa ka bwose dan l byen. Fò m verifye. M pa negosye sa ditou. Se sa k fè m di nou, lekòl la gen pou louvri, voye zye sou timoun yo. Lekòl la pral ouvri, m pa konn si l ap ouvri an mwa out lan, m pa konnen. Pase m pa Leta, m pa konn bagay konsa. Men, li pa ka rete forever pou l pa ouvè. L ap ouvri kanmenm. Men, mezanmi, silvouplè moun yo, mete ansanm ak pwofesè yo pou nou wè kòman nou te ka plis fokis de edikasyon lekòl timoun nou. Pase sa trè zenpòtan. Pa rate reyinyon lekòl pitit nou. Mwen menm mwen konn, m di non m konn bliye. M konn bliye la, m pa gen tan. Yo pa ban m papye a, mwen menm m pa gen tan al verifye valiz tou. Epi lè a rive sou mwen, pwofesè rele m, lè pwofesè a rele m nan, se nan demen si Dye vil, e reyinyon oubyen nan 2 jou reyinyon, lè sa m pa gen tan gen tan pou m rele, m pa gen tan gen tan pou m mande wi kwè jou an nan travay mwen, ki sa m fè? Depi se nan maten, swa m rele m di w m ap lèt, si m p ap lèt, swa m kite travay la bonè, mwen fè w konnen, M pap ka rate reyinyon sa. Si w pap ka ban m jou an, ou pap ka ban m jou an, li gentan twò ta, m pa ka request li, men m gentan pale w, m ap kite bonè oubyen m ap vin pran an reta. Paske se bagay pitit mwen k ap regle. M pa jwe a sa. Sa se bagay pitit mwen k ap regle, m pa negosye avè l. Ou konn sa fè m pa negosye avè l? Pase se pitit mwen an, demen si Dye ve, ki pral reprezante kominote ke m soti a ki se Ayisyen. M pa ka lage pitit mwen an konsa. M pa ka lage l konsa, fòk mwen envòlv pou m konnen kisa k ap pase lekòl li. Oubyen tou, si m pa gen tan, si se pa konsa m fè, m di pwofesè a, èske nou p ap ka rele m nan telefòn pou m mande travay la yon 10, 15, 20 minit? Brèk pou m chita nan machin mwen epi pou m tande tout sa ke n ap dispite de pitit mwen, tout sa, tout dispit ke n ap fè, tout sa ke n ap pale yo. Epi na voye papye yo ban mwen pou m siyen. Kote pou m di w wi, ma di w wi pandan m nan telefòn nan. Lè konsa ou tande yo di, Oke manmi! Oke, good, pa gen pwoblèm. Paske yo konnen m kè pou pitit mwen. Ou konn kote m wè tout bon vre pwofesè lekòl yo, pwofesè lekòl yo. M pa di yo, m pa di yo pa rayi, m pa di yo pa rayi timoun non. Mwen m pa konn anyen, m pa nan kè moun. M pa nan kè ni pwofesè, m pa nan kè ni, ni, ni, ni prensipal lekòl, m pa nan kè pyès moun. M pa konn sa k ap pase nan kè moun nan. Men mwen menm sa m wè se li m pale. Se pandan pa gen lekòl la la, se, se lakay timoun yo, timoun yo te vin lekòl wi. Hehey Gade medam m pap ba nou manti lè yo vin rele yo fè konnen ke pou m al pran al pran laptop lekòl pou timoun se lekòl se lakay yap yap yap fè tout bagay yo pase yo te gen tès ki ta pral vini swa nan mwad jwen nan ki mwa konsa tès lan m panse nan mwa davril yo te gen tès leta ke yo ta pral pran ok m al pran al pran laptop vreman vre. Ou konnen, lè timoun yo di yo login, yo voye tout enfòmasyon ban mwen, yo voye nan email timoun yo tou pou yo fè. M gen youn ki gen 11 an. Lè ou mande ou di, Mike, ou te sign in jodi an? Sa vle di premye semèn m ap ba nou ki se premye semèn lekòl la, lekòl lakay la wi. Wi manman, m te sign wi. M te fè tout sa pwofesè a te di pou m te fè. Epi, m di ok, pa gen pwoblèm, kòm se premye jou, pa gen pwoblèm. De, ou te fè devwa ou? Wi manman, m te sign in wi, m te fè tout bagay. Epi, yo nan gèm nan wi. Wi manman, m te fè tout bagay, yo nan gèm nan. M gen yon lòt ankò. Ki sa yon lòt ankò? Jeff. Jeff, ou te sa en? Wi manman. Tout sa ou mande yo? Wi manman. Ni sa m gen ki nan high school la? Wi manman. Tout nèt? Wi manman. Yo te fè l. M di ok, pa gen pwoblèm. Men mwen menm, m son, e pa paske m pa kwè nan pitit mwen non, m kwè nan pitit mwen wi, men se timoun, fòk nou konnen se timoun. Fòk nou tcheke pou nou toujou ap tcheke sou pitit nou pou nou konnen eske se vre eske se manti. M di ok, pa gen pwoblèm. M moute la nou ap ki rele klas Djodjo. Depi lè lekòl la potko fèmen m te toujou gen klas Djodjo pou m konnen sa k ap pase, ki timoun ki fè goud nan klas li, ki timoun ki pa fè goud. Dekwa depi m wè Depim wè ou te fè profesè fache, depim wè yo mete profesè a mete ti tonton e figi mare poum poum tcheke sou ou, poum tcheke profesè a poum konnen sak te pase. Paske mwen menm se lekòl m voye m pa voye ti bèt nan nan pak se lekòl kem voye w se konsa paranm te te moutrem tou so Si m pa rete lekòl pou m fè sa m gen pou m fè, sa se bagay pa m. Men paran yo te fè sa yo kapab. Men nan tan sa a n ap revolye kounye a la, n ap leve jèn timoun yo, sitou nan peyi sa a. Si timoun nan pa gen bon konesans, li pa gen bon edikasyon, li pa konn li byen, li pa konn ekri byen, gen bagay li p ap ka fè, gen de djòb li p ap ka fè. So, pi devan, jenerasyon sa k ap vini a l ap pi di. Se sa fè mwen menm m rete fokis nan edikasyon lekòl pitit mwen, paske m pa jwe. Mizè m pase la a, m pa vle pou pitit mwen al pase mizè sa a. Ou gen edikasyon ou pa gen valè. Si w pa genyen menm se pi mal wi. Mwen menm m bezwen wè tout pitit mwen, tout pitit mwen, pou chemiz yo sou yo, yo se yon bòs tou, oubyen tou, M pa bezwen konnen kisa yo pral aprann nan. Mwen menm m bezwen pitit mwen al prezante nan sosyete a pou yo itil kominote ayisyen an tou. M pa vle pitit mwen mwen menm pou pitit mwen chita se nan jwe jwèt, m pa vle pitit mwen pou la pral envòlv nan yon seri de bagay ki pa bon. M pa vle bagay sa. Paske se pa pou sa m ap travay, se pa pou sa m ap redi. Se sa k fè m kanpe dyanm. Ou konn kisa m fè? Mwen tèks pwofesè yo. M al nan klas Djodjo, m tèks premye tityè, dezyèm, twazyèm, katriyèm, senkyèm. Paske se 5 mwen gen ki lekòl, lòt 2 yo poko al lekòl. Paske, pa bliye m di nou sa, se manman 7 pitit ke m ye. 7 mwen gen. Ok? 7 pitit. 7 pitit mwen gen. Manman 7. Sa vle di sa m ap pataje avè nou yo, se pa yon bagay ke mwen menm, mwen pa viv yo, se pa yon bagay ke mwen menm, m pa wè ki bon pou mwen. Se paske m fè yo, yo bon pou mwen, Ki fèm vin pataje nou avè nou m di nou sa ki pa bon yo pa fè yo men sa ki bon fè sa pito. Yon lòt ti gade lè m fin tèks pwofesè, tout pwofesè ap tèks mwen bak. Premye semèn nan m ap pale nou wi. No manman. Entèl pa lògin. Yo pa entèl pa sa en, entèl pa fèl, entèl pa fèl, entèl pa fèl. Wouch, m di ok, m voye di pwofesè ok. Ok, thank you. M pral dabo tchèk sou yo. Epi pwofesè yo, epi m met telefòn nan la. M rele tout nèt, grenn pa grenn. Lè yo vini, bon. M te kwè nou te di m nou te sa en. O wi, m di wi nou te fèl, nou te fèl. Enben, vin moutre m kòman w te fèl. Kot nimewo yo te ba ou an? Kote kod yo te ba ou? Kote ba. Gen ladan yo, kod yo, Kodio yo bayo yo sa yo bayo jan yo fèl lan yo pa fèl byn kounya sa yo fè a se pa se ou se pa yon lòt timoun ke yo fè lè konsa a pakèt bouyay m di en en enben fòm voye tcheke ankò fòm tcheke pwofesè ankò poum konnen lè konsa a voye tèks mesaj bay pwofesè a poum fè pwofesè a konnen eske se eske se e kod sa a eske se li menm lè konsa pwofesè a ap dim non se pa li menm pafwa tou l dim wi sa se li menm oubyen tou l re e e e e. re dabo tchèk ankò poul wè. Konsa mwen vin gen tout timoun yo ansanm kote ke yo fè travay yo jan ke lekòl la mande pou yo fèl. Jiskaske gradyasyon sa ki gen ki gen 11 an la sa li te nan 5 yèm grade gradyasyon an fèt se online. online li fèt. Yo rele bay video call epi lè fini pou graduation an fèt pou yo pale de sa timoun nan fè ki byen pou yo pale de tout bagay nèt. Ok? Sa vle di sim te lage yo vag ke vag mwen leve leve mal travay m pa kè li tap pi mal epi tou ou panse pwofesè yo tap rele m tou? Sim gen yon jou ki pase gen timoun mwen yo ki pa sign in la. Telefòn mwen ap sone wi. Se sak fè m gen 5 telefòn la kap rele m nan telefòn. M gen 5 moun kap rele m nan telefòn. M gen save non ti moun yo ki save pwofesè non ti moun yo avè non pwofesè yo. Depwa se nan travay mwen ye la telefòn nan sone la pandan pa gen lekòl la e menm si te gen lekòl tou se toujou konsa m sèvi. Pwofesè yo vin devni tankou son family member pou mwen, ou konn sak fè sa? Pase m abitwe avè yo, yo abitwe avè m tou, akoz de timoun yo. Ou konn sak fè sa? Paske yo wè kòman m kenbe pitit mwen yo tay. Yo wè kòman m kanpe dèyè pitit mwen yo pou pou afè pou pou pou yo fè bon bagay. M pa nan, m pa nan, m pa nan e e e e o o o o o o di timoun ap di fè otorite di timoun se avoka pou al aprann. Doktè pou al aprann. Se nès pou al aprann. Enjenyè pou al aprann. M pa bezwen konn bagay konsa mwen menm. Wi, ou pa ka fini high school pou pa gon bagay ke pou al aprann. Wi, w ap fè chwa w. W ap fè chwa w. Sa ke ou menm ou bezwen al aprann nan se li ou pral aprann. M pa pral di w al aprann doktè e pandan se tan. Fin pran papye mwen ee tout enfòmasyon m papye m al lekòl epi lè fini demen sidyeve ou pa rete lekòl la no wap fè chwa w sa w renmen an se li w pral aprann m pa gen pou m al di konsa no bagay sa pa bon map mande w poukisa se sa w pral aprann lè w fin banm rezon an mwen wè rezon an m di enben ok sa se chwa w yon sèl bagay mwen konnen depi w fini high school ou. Depi w fini high school ou, m pa wè se job m ap fè yo se yo menm w ap fè, m pa bezwen konn bagay sa. M pa bezwen konnen. Men yon sèl bagay, fòk ou al aprann yon bagay. Pou w pa fè menm job ansanm avèk mwen. E konn kòman tou pou reprezante tèt ou nan sosyete a. Konn kòman tou pou bay tèt ou valè nan sosyete a. Si se pa sa, pa gen moun k ap ba w valè. Se sa k fè m toujou pale a pitit mwen yo, m toujou pale ansanm avèk yo. Edikasyon. Lekòl se kle. Yon lòt pi gwo edikasyon ankò, edikasyon fanmi an, familyal. Sa trè enpòtan. M pa vin la pou m pale nou, pou m ba nou yon seri de bagay. Gen bagay ki pèsonèl avè m ki rete a mwen menm. M pa p di l. Pou rezon pèsonèl, mwen pa p di l. Paske m gen yon long way pou m ale. M pa ko fini nan kous la. Men lè m fini. M a ba non bagay ki pèsonèl avè m yo. Men pliske m gon long way pou m ale, m p ap di non. Men konsèy m ka ba non poul mwen ka ba non, lè lekòl la ouvri, pa lage timoun yo devan lekòl la epi nou menm pou n al travay. Pandan se tan pòt lekòl la poko ouvè. Nou pa konn ak ki ak ki moun pitit nou pral engaout, nou pa konnen. Ti zanmi an pral di l an al nan stò sa a. E sitou, gen nan timoun nou yo ki fèk vin sot Ayiti. Ki fè Gmins Haiti yo poko konn lwa peyi a, yo poko konn yon seri de bagay. Kounye a lòt la pral di l an n al nan stò a, l ale. Rive l rive nan stò a, l antre. Pandansetan l antre, lòt la pran yon bagay epi l di l kenbe pou li. Li kenbe sa pou mwen lè w rive deyò a w a ban mwen. Lòt la li menm podyab li pa konnen. Li soti. Zanmi an devan li menm li dèyè, se li k gen bagay la nan men l, bagay la rele pipipipipipipip. Se li yo arete, lòt la kouri l ale. Lòt la kouri l ale mezanmi. Fè edikasyon timoun yo, pale timoun yo danje ki gen nan peyi an. Pa lage timoun yo devan lekòl lan pou yo fè sa ke yo vle. Pa fè sa, ok? Pa fè sa. Pase zanmi gen yon gwo gwo gwo gwo enpak li fè nan lavi timoun nou yo. Nan lavi pitit nou. Sitou sa ki sot Ayiti yo. Yo poko konnen podyab. Yap fè zanmi konfyans. Mwen menm wè valiz pitit mwen. Kelke swa kreyon mwen nan valiz pitit mwen. Se pa mwen menm ki ta achetel pou lekol. Pou lèl bal lekol. Fòm konnen. Fòm konnen kotel jwenn li. M pa bay pitit mwen prete menm bagay nan men elèv lekòl. M pa ladan. E menm manje, menm sirèt yo ba ou piga w prann. No, piga w prann. M gen pwofesè ki rele m menm pou sa. Yo bay pitit mwen bagay lekòl la, yo ba l sirèt. Pase gen nan sirèt yo ki pa bon tou. Gen nan sirèt yo ki pa bon, gen nan sirèt ki gen bagay ladan ki pa bon pou timoun nan, k ap detwi brenn timoun nan, k ap detwi e, e, e, e bagay timoun nan. Se pa mwen menm ki fè rechèch la pou kont mwen non. Tande m tande moun ap temwanye de sa, ap pale de sa. Vi Nasirèt lan menm k ap moutre. Pase mwen m depi se bagay ki fè edikasyon pitit, edikasyon fanmi, zòrèy mwen, an, m ouvè sa pou m tande. M ouvè l pou m tande, pase m ta renmen wè pitit mwen demen si Dye ve, pou m chita, pou m ap gade pitit mwen k ap fè bon bagay. Gade, nan yon kominote e tankou, tankou nan kominote ayisyen an la, nou konnen yon moun, gon moun, gen, gen lòt mwen renmen wi, men m'ap site youn, m'ap site youn ladan yo, ke mwen pran sèvis nan men l, e m te vote pou li tou. M renmen l anpil. M renmen l anpil. E si m pa t vote pou li m t ap egrèt. Nou tout konnen l, Al Jacquet. Chak m gade Al Jacquet, Se tankou se pitit mwen yo m wè. Chak m gade Al Jacquet, se pitit mwen yo m wè k kanpe. Enben, enben kounye a ou wè, ou wè, nou wè, nou wè gwòsè dyoum ke m gen, èske m ka kite pitit mwen fè sa yo vle? M pa ka kite pitit mwen fè sa l vle. No! Se pou m mande Bondye fòs, mande Bondye kouraj, mande Bondye pou l ouvri konesans mwen, mande Bondye pou l ouvri zye m e ban mwen plis sajès pou m konprann e pou m kapab Edike pitit mwen, moutre pitit mwen, kanpe dèyè li nan edikasyon l. Se sa fè m di, gen bagay.